Amis de partout, bonjour, bonsoir, depandamment de lè wap gade video sa ou byen nan ki peyi ke wap gade video sa, non pa m se Jean Claude Vivens kap prezante yon lòt edisyon yon paj nan istwa konpa. Bon, se yon paj ki pral anpe diferan paske jodi a map pote 2 3 presizyon e pou Pipo Sen Lwi ki te fè, m tap gade 2 video misye e mwen wè ke gen de gen de bagay ke li avanse ki merite de koreksyon. Donk e m toujou pran plezi pou m pataje videyo ki edikatif yo. E donk se toujou avèk anpil plezi ke m pataje videyo misye yo, pataje videyo Johnny Selikou, pataje videyo e plizyè moun ki fè jan de videyo sa yo ki pale de manyè kap moun kap flite brenn menm jan avèk mwen olye ke ak moun kap flite grenn. Donk lè w pran moun. An donk an e konsa nou pran toujou pran plezi pou nou pataje yo avèk piblik la men sepandan videyo sa yo mwen pa kapab pataje yo paske mwen estime ke gen des erreurs ladan yo e m ap touche de twa ladan yo petèt pou Pipo kapab fè aranjman ajisteman oubyen pou l pa di sa yo ankò jan l di yo a.

ki sou albòm Chou Black lan, ou pral vin jwenn li rele Lèlè sou albòm Chouka Combo a.
Allez mesdames messieurs c'est le Gama Express avec la voix de Ingar Maniga. Janm tande vwa misye, misye son ti manno nèt, ti manno nèt menm menm menm tenb vokal avèk ti manno, menm chwa de nòt e bèl chantè, bèl chantè. Li ret lan tèt mwen, m grandi avèk vibrasyon sa. kòm yon mizik ki t ap mache anpil nan epòk sa. Mizik sa rele Jalouzi e se te vrèman vrèman vrèman vrèman vrèman yon gwo yit ke l te ye nan peryòd sa. Nou sòm nan lèzane 70 pandan n ap pale la. Mizik Jalouzi an soti an 1982 e se Mizik dè Zantiy ki te soti li, efektivman avèk lavwa de Imga Maniga. Ou di ke

E ansanm o kalbas pral tounen ansanm nemou Jean Baptiste. Aprè diskisyon ke e nemou te gen avèk mèt o kalbas la. Sak fè djaz la te rele ansanm o kalbas se paske l te konn jwe nan night club ki rele o kalbas la. Donk djaz la te rele ansanm o kalbas paske li te konn jwe o kalbas. Map kite nemou di nou kiyès ki te premye akòdeyonis li. Se Mozart du Roseau. Te gen e egzakteman e prezidan diktatò a Lucien Noël. ki te mennen nou Sodo. E lè m chita, m chita avèk Chiko anba yon ti tonnèl. M di Chiko, èske w vle lè n al Pòtoprens, nou fòme yon ti ansanm? Chiko di, a monchè w konnen se nòmal, li ta bon wi si n ta fè l. M di, enben antre lantre n ap fè l. Antre lantre vre, m fòme ti ansanm nan, m pran Rosa di Rozo kòm akòdeyon.
M pran Julien Paul kòm chantè. Men la, gen yon pawòl ke Pipo avanse pou l di ke konba dirèk pa t kòmanse jan 1955, konba dirèk kòmanse pratikman an 1957. Sa k fè w di sa? E paske w ap pale de mizik ke w tande ki te copyright 1957. Alò fò w fè atansyon anpil avèk sa. Anpil mizisyen ka di w sa. Lè yon mizik soti sou yon albòm. Ou tande a, sa w tande a. Pa presizeman, se lè sa mizik la fèt. M pral ba w egzanp. Men Mikaben mouri la. Gon mizik Mikaben ki soti an desanm nan la. Men soti apre lanmò Mikaben. Mizik la te gentan fèt. Mikaben di, e mande ale larivyè, yo gen yon mizik ke yo fè ansanm, Li menm avèk Aly Larivière ki nan database Aly Larivière ki nan lakay Aly Larivière depi 2016. Mizik la gen 6 an. E sa l te di nan entèvyou, nan men Aly Larivière mizik la poko janm soti. Bon, si Aly Larivière ta soti mizik sa an 2024 oubyen an 2025, èske ou pral di mizik la te fèt an 2024 oubyen an 2025? Nenpòt mizisyen ka di w sa. Lefètke mizik te soti, ap parèt sou albòm an 1957. pa vle di se an 1957 mizik la te fèt. Djaz la te gen dwa ap jwe mizik la depi 2 zan. Machann Kalbas w ap pale la. Machann Kalbas sa, son mizik djaz la te gen dwa tap jwe depi 2 zan. Depi 55, li tap jwe Machann Kalbas. Men wi li soti sou albòm 1957. Mwen ba w 2 egzanp ke m konnen pèsonèlman, ke m viv. Mizik Skasha ki rele Amerika. Mizik la te rele Alelouya avan li te rele Amerika. Mizik la te rele Alelouya. E m sonje tèks la byen. Minui fèk sonnen, yon manman ak twa pitit nan kay, men yo tande frape, fòk li leve al gade. De pa chyen, de pa chat, ki fouye je nan yon twou pòt, sa li wè mezanmi, pa gen bouch pou pale, Alelouya! Se mizik sa k pral tounen Amerika. Skah-Shah te gentan ap jwe l nan bal, nenpòt de twa zan avan ke mizik lan monte albòm. E se Mini Record ki soti albòm sa, albòm ki rele Ale Amerika a. Dezyèm egzanp, la chanson Ban m Pase de la fòmasyon System Men. Mizik sa, son mizik ki te le Bra m Kase ke Ronald Smith te fè pou Astros. Bra m Kase, se li menm ki pral vin tounen Ban m Pase nan System Men. Donk, Pa konprann ke copyright, dat copyright mizik lan, se jou kreyasyon mizik lan. Wi, ou wè machann kalbas la, men son mizik ki, sa pa vle di mizik la te soti an 1957, le fèt ke li grave 1957, d'une part, de l'autre. Fò n konnen tou otrefwa, Album 78 tou sa yo, album 45 tou sa yo, pa menm album, menm single sa yo ki te konn soti sou 78 tou, oubyen 45 tou, lè yo fin rekòde yo, pou yo fin voye yo a letranje, pou yo prente yo, pou yo rive Ayiti, se te wololoy. Se pa jodi a la atis antre nan studio maten, l fè yon mizik epi apre midi l soti merengue kanavalès li nan lari, non, li pa t kon sa nan epòk sa yo. Paske, sa k fè nou te sibi enfliyans latino a, se paske nou pa t gen kontni. Nou te manke kontni. Donk, lè te gen rar kontni sa yo k ap soti, li te pran tan. Donk, m pral ba w kèlke egzanp de kontni ki te soti nan ane 50 yo e ki te pran tan men sa pa vle di pou otan lè l soti a se lè sa a djaz la te fè mizik la. Fò w fè atansyon avèk konpreyansyon ke w genyen de dat albòm nan. Dat li grave a avèk dat mizik la te kreye. Jan m di w la, mizik Mikaben nan avèk Aly Larivière la depi 2016, li poko janm soti. Ou wè? Donk, li al definitivman si Aly deside l ap soti, l ap soti posthumously, sa vle di postime, apre lanmò Mikaben l ap soti. Menm jan mizik Mikaben ki fèk soti la soti apre lanmò a. Te gen Monogram Record. Monogram Record nan epòk la,

Li te soti mizik ki rele Chèz la, menm si Koyè Gòd sa se li menm ki te soti Machann Kalbas la an 78 tou. Donk mizik sa yo te konn soti an 78 tou, yo te konn soti an 45 tou. Ok? Avan ke yo vin soti sou albòm. E sa n ap gade la, sa son albòm Lemo Jan Batis. Albòm sa soti an 59. Single yo te konn soti way avan sa, men dat yon mizik grave, yon mizik soti sou yon plak, pa vle di pou otan, se lè sa mizik lan te kreye. Mentnan, e nou pa ka fè istwa konpa dapre oubyen selon Philippe Saint Louis, n ap fè l pito selon Neumond Jean Baptiste. An nou tande Neumond Jean Baptiste li menm k ap di a pwòp bouch pa l nan yon entèvyou ke l t akòde Télévision Nationale d'Haïti ke li te kreye ritm lan an 1955. M ap repete ankò. Li. Li pa di, li pa pale de, wi Kohountry Entènasyonal soti sou plas Syental pou lapremyè fwa 26 jiyè 1955. Men fò nou konnen, anvan djaz la soti, te gen seyans de repetisyon. Yo fè anpil tan ap repete. Donk te gen plis ke 20, 20 konp, 20 a 25 mizik ke djaz la te gentan fèt nan repetisyon. avan ke yo soti 26 jiyè a sou plas Sentane nan, sou non Kowhountou Entènasyonal lan. Ok? E sa k fè m ap di ankò, sa fè djaz la te rele Kowhountou Entènasyonal, se paske enfliyans lan te latino, nou te manke kontni, e se de mank de kontni sa ki koz ke mizik ki t ap jwe nan radyo yo, se mizik panyòl yo te ye, ki fè ke nou te gen tandans a menm rele djaz yo non panyòl. Gen djaz ki te rele latino, ki yon de djaz ayisyen ki rele latino. Gen djaz ayisyen ki rele Los Diplomáticos. Jazz Ayisyen rele Conjunto Internacional. Men Raymond Jean Baptiste a pwòp bouch pa l di ke li kreye ritm nan. Pa jazz la sèlman non, men ritm konpa dirèk la, an kesyon poze, se pa yon moun gaga, se pa yon moun ki te sou lile mò ki t ap pale, se yon moun ki kanpe, k ap fè yon entèvyou, l ap reponn ak kesyon poze, yo poze l kesyon, di ki ane, li di m kreye ritm nan an 1955. An 1955, bon, pou ki sa pou mwen menm, Jean-Claude Vivens, ok, ki potko menm fèt an 1955, Poukisa ou menm ki potko menm fèt an 1955, ok, pral di se pa vre Kòmadre pat kreye an 1955? Banm ba non mwen Jean-Baptiste ma pwòp bouch pa mèdames et mèsyè kap dil pou n tande. E m ta swete nou sispann repete sa wi, pase li dil a pwòp bouch pa l. An n tande.
M te fòme rit la an 55. An 55 m fòme rit la. Sètadi ke m pa t konnen ke si rit la t ap pran tout anplè sa a koulye a, mèzalò daprè mwen menm, m wè sa m kite a. Pou ayisyen son pakèt afè mnike pou yo. Mwen pa kapab di nou non mwen Jean Baptiste kreye yon rit pratikman dan lè zane 50 m pa di an 55 paske an 55 nap fete konpa a non konpa dirèk la potko egziste an 55. Jiska 57 non konpa dirèk la poko egziste. Pandan m di w ke premye mizik ki pral idantifye konpa dirèk la antan ke jan mizikal li soti nan lèzane 50 nan an 57 egzakteman men an 57 Nemou potko gen yon non pou sa l ap fè. Li fòme Ritans an 55. An 55 m fòme rit la. Sètadi ke m pa t konnen ke si rit la t ap pran tout anplè sa a koulye a. La a, nou tande le mou di li kreye rit nan an 1955. Donk fòk nou klè sou yon bagay. Dat de kreyasyon pa gen pou l wè avèk jou. ou nome bagay la. Pa egzanp, m antre nan yon pet store, nan yon kote yo vann chen, m achte yon chen. Chen an gentan gen 6 mwa. Mwen menm, mwen rele l Rocky. Donk sa vle di ke Rocky se pa jou m nome l lan ke li te fèt. Christophe Colomb travèse loseyan Atlantik soti ann Ewòp rive nan Antiy yo, li jwenn yon bout tè, li rele l Ispanyola. Men mezanmi, Bondye pa t kreye l an 1492, jou Kristòf Kolon te jwenn tè a. Ok? Donk, se sa, tè a te egziste anvan Kristòf Kolon rele l Ispanyola. Menm jan tou, konpa a te egziste anvan lemon rele l konpa dirèk. Ki istwa ki gen dèyè non konpa dirèk la? Son anekdòt petèt ke jèn yo sipoze dwe konnen tou. Make non sa a, René Diogène, RENE accent aigu, DIOGE accent grave, NE. Misye se ton twonpetist ki te gen gwoup pa l ki rele Òkès Sitadèl. Kapègin an te toujou gen mizisyen. Lè misye tande mizik Nemou an, misye di Nemou sa m tande la, sa son konpa. Pase ke René li menm, li te rele preske tout bagay konpa. Ou vin a tèt ou byen fèt, li di w sa son konpa. Chemiz ou byen eskanpe, li di w sa son konpa. Soulye w byen netwaye, sa son konpa. Anben, mizisyen toujou gen yon pawòl. Lè Tabou Combo di Tabou Combo se yon siwo. Men, yon djaz, m pral di w yon djaz pa ka yon siwo. Hein? Lè la di w zouk la se sèl medikaman non li. Anben, ki yon stil mizik son medikaman. Ou wè? Donk moun nan fè w tande yon mizik li di w ah sa tcheke wi. Toujou gon ekspresyon kèt sa son zen. Ekspresyon zen an te tèlman la ke nèg choublak yo te konn itilize l anpil. Li te son slogan li te ye nan choublak. Ok, de no jou nou wè moun ap itilize mo zen ankò pa bay sa vag pou pa fè zen. M wè Rutshelle di se zen silvouplè men gon epòk zen an te pale anpil zen an te alamòd anpil nan sosyete nou an. Yvon Louissaint. te fon album menm ki rele zen, yon mizik ki rele zen. Avan menm te kon jazz ki rele zen. Donk espresyon konpa pou Rene Diogène se sa l te ye. Li te di l non sans fawouch. Non moun tou pran li. Non moun mete dirèk la dèyè l. Dirèk la se tankou w ta di rèd rèd rèd mèt la. Ou wè? Egzakteman. Nòmalman monchè. Ou wè? Se konsa, se son trip ke li ye. Mwen menm won lòt mwen konn li konn ize anpil. Trip. Moun nan fè yon tandon mizik a di sa fre, sa tcheke, li yon bèl fann sa son ti diri san pay. Nou toujou gen ekspresyon. Konprann? Moun nan yon bèl fann di se kèt fanm sa move. An bebe bjan tou e pou Rene se te mo konpa l te renmen itilize wi. Se Rene Diogène ki vin avèk mo anvan wi kapè giga. Istwa sa fò nou konnen yo tou mezanmi. Lòt pati ke m vle touche ki trè enpòtan e Pipo Senlwi, se ke ase souvan ou toujou di konpa dirèk moun pa dwe ekri l lòt jan, moun pa dwe rele l konpa, se pou di konpa dirèk, paske li son mak depoze. E ou di son mak depoze tankou kokakola. Ok? Tankou kokakola, se sa w di.
Se premye bagay pou nèg Odri. Mizik la rele Konpa Dirèk, li ekri C-O-M-P-A-S-D-I-R-E-C-T. Se yon mak depoze li ye, m di nou sa plizyè fwa. Gon moun ki ekri l, se yon mak depoze li ye tankou kokakola, tankou nenpòt bagay, tankou prestij, tankou nenpòt. Ou wè moun k ap pran deba sa y ap mete l pou yon sou ang lengwistik, m di yo poukisa yo pa al chanje ekriti byen prestij, poukisa yo pa chanje ekriti kòmilfo, poukisa yo pa chanje ekriti. M pa konnen koka kola poukisa ou pa chanje l. Pouki sa se ekriti konpa dirèk la ke nou vle chanje o non don bagay lengwistik ou kesyon de kreyòl sa na oken rapò.
Men koka kola li menm pou kont pa l, li chanje non koka kola a nan plizyè peyi. Gen plis ke 7 mil lang ki pale sou tè a. Kokakola chanje non kokakola nan plis ke 70 lang deja. Paske, se pa tout peyi ki gen menm alfabè avèk peyi Etazini. Peyi ki pa gen la letre se, menm jan avèk Ayiti, se trè zepòtan pou nou konprann sa, nan alfabè kreyòl la, pa gen la letre se, gen CH, men pa gen la letre se. La letre se e ranplase pa la letre K. Vwala poukwa. Koka kola nan peyi ki pa gen letre C yo li fè ajisteman an, yo mete la letre K. Gen de peyi yo mete aksan sou O a. Gen de peyi li ekri nan lang peyi an, tankou peyi Arabik yo, nan peyi kankou la Chin tou, tankou le Japon, koka kola pa ekri COCA, COLA. Li gen lòt òtograf. D'autre part, menm isi Ozetazini, Coca-Cola fè ajisteman lè l rele Coca-Cola Coke, C-O-K-E. Diet Coke, Coke avèk Diet Coke se Coca-Cola tou. Donk Coca-Cola pou kont pa l pa ekri Coca-Cola toutan C-O-C-A-C-O-L-A. Donk, lè w di mak depoze tankou Coca-Cola se yon trè movèz egzanp. Ok? E m kwè m montre la a defile la a sou ekran an plizyè peyi kote kokakola pa ekri CO, CA, COLA. Peyi sa yo yo granmoun e kokakola li menm oblije fè ajisteman paske peyi sa yo yo granmoun. E jou nou rekonèt tou ke nou menm nou granmoun tou nou ka fè ajisteman nan lètre

Donk, si nou di ke son afè de lang, ok, se trè enpòtan pou nou konnen e konprann tout aspèk genyen nan lang e pou ki sa yo antre yon mo, yo fè adisyon yon mo, oubyen yo fè, yo retire yon mo, yo fè omisyon yon mo. nan yon lang. L'Académie française antre yon mo nan diksyonè a pati de itilizasyon popilè du mo. Simon ap itilize nan rezo sosyo, l'ap itilize a la televizyon, a la radyo, kouramman nan lari a, nan tout konvèsasyon, moun ap ekri l, nan jounal. Mo a vin yon mo ki popilè. A koz de la popularite de se mo, se kritè sa a ki vin an premye pou yo entwodui mo a, pou yo antre mo a nan diksyonè franse. Se konsa sa ye. Mentnan, si n t ap pran le mo konpa, KONPA, ki itilize a longè de joune nan rezo sosyo, a la radyo, nan jounal, nan e tout konvèsasyon, li gen plas li pou nou antre l tou nan diksyonè kreyòl la, KONPA, konpa. Paske, montre konpa di ak ekri sou yon tanbou, CONPA, SDIR, ECT, li nòmal. Paske a lepòk, menm lamès pa t konn fèt an kreyòl an Ayiti. Radyo pa t konn pale kreyòl an Ayiti. Ok, lekòl pat gen pale kreyòl la menm an Ayiti. Men, la, m tou, gon lòt pos ke m te fè pou m te pale vreman, m elabore sou òtograf konpa, petèt ke li merite pou al gade li, COMPA, SKOMPA, m elabore an long e an laj sou li. E m te byen esplike tou si Enposib tap kreye an 2000, an 1968 tou, li pa tap rele enposib, li tap rele les impossibles, menm jan les difficiles, e si difisil tap kreye an 2022, li tap rele difisil, D-I-F-I-S-I-L. A koz, a koz de la revolisyon kreyòl ki te vin fèt. Men a lepòk de Raymond Jean Baptiste, potko gen la revolisyon kreyòl. Donk fò nou kapab respekte aki sa a tou ki se la lang kreyòl. Si n ap gade paspò nan tan lontan, li te ekri an fransè. Ayiti te ekri h-a-i-t-i. Jodi an la a, Ayiti ekri a-y-i-t-i epi paspò a ekri p-a-s-p-o aksan fòs. Paspò. Donk se tout sa pou nou konnen pou nou respekte aki yo. Donk si Ayiti ekri a-y-i-t-i, poukisa konpa pa ka ekri k-a-w-e-n-p-a? Hein? Si nap pale kreyol, fo nou pran responsabilite nou an granmoun. Nou se granmoun. Nou se granmoun. KONPA se sa li ye. An kreyol. E si ou vle konpran sa map di an, gade koup di moun nan byen pou wè, si ou gade l nan chanel panyol, wap wè yo rele peyi yo yon fason, si ou gade l nan chanel a ki pale angle, yo rele peyi yo yon fason, si ou gade l nan chanel ki pale franse, yo rele peyi yo yon fason.

An Ayiti yo di Angletè. Men, Ozetazini yo di England. Nan peyi moun yo tou, se England. E pi, nan chanèl panyòl yo, l ap di Ingrateria. Si, kòm Itali pa nan koup di mond lan, men si Itali t ap jwe, Itali an ekri avèk LY an anglè, LIE an fransè, LIA, Italia nan lang pa yo, ki se Italyen avèk an espanyòl. Lè w pran lòt peyi, tankou Espay, men peyi moun yo se Espanya yo rele l nan peyi pa yo, nou menm nou rele l Espay an fransè, epi an anglè l rele Spain. Ou wè valè lèt ki, valè lèt ki retire ladan l? Li pa gen je. Li pa gen e. E a ale, je a ale. Ok? Donk se pou montre ou ke menm non peyi chanje pou ajisteman sa yo ka fèt. Se respè pou lang moun yo. Ki lè nan bay kreyòl la respè pa l tou mezanmi? Pou nou di ke konpa pa ka ekri an kreyòl. Hein? Men ba l respè a. Gade tout egzanp mwen ba w la. Gen moun ki di yo se kòm non pwòp ou pa chanje non pwòp. Hello? M te esplike sa tou. Lè Kristòf Kolon te fè manman l ak papa l te rele l Kristoforo Kolombo, s on Italyen misye ye. Li fèt a Jèn ann Itali. E m t al vizite Jèn, kote Kristòf Kolon te fèt. Menm si m pa kè de Kristòf Kolon, men lavi te mennen m Jèn. Nou menm ann Ayiti oubyen nan peyi frankofòn yo, yo di Kristòf Kolon. Isit Ozetazini kote m ap viv nan, yo di Christopher Columbus. Christopher Columbus. E sa k fè fete Columbus Day. Gen Jeanne d'Arc, Jane of Arc. Hein? Lè w di w pral legliz Saint Peter, se Saint Pierre. Saint Francis, Saint François d'Assise. Lekòl Saint François d'Assise, li ye isit o Zetazini tou. Se Saint Francis of Assisi wi lekòl la rele. Men pap la la ki rele Pope Francis an anglè. An Ayiti ou di Pap François, lakay li yo di Papa Francisco. yo chanje non pwòp tou selon sikonstans la. Donk, egzanp kokakola a pa bon ditou, e m montre li, mwen pwouve l, silvouplè sispann pran egzanp sa a. Wi, nou ka rele l konpa. Nou pa oblije di konpa dirèk toutan tou. Kan menm Neumou Jean-Baptiste, li menm li te konn refere a konpa dirèk la kòm konpa toukou. E kòm mwen pa pale pou pale lè m pale m bay egzanp, tande nan mizik ki di Les Trois Dangers a. Se Nemou ki ekri tèks li. Nemou Raymond Richard. Sa vle di Nemou Jean Baptiste, Raymond Gaspard, Richard Duroseau. Les Trois Dangers. Li di, lè Nemou Jean Baptiste fini konpoze yon mòso, Raymond ak Richard mèt mannigèt. Raymond gitaris, Richard akòdeyonis. Raymond ak Richard mèt mannigèt. Lè mòso a koumanse mete gete nan lari, tout moun ap mande kot sa soti. Mizisyen Neumond Jean Baptiste yo se espesyalis. Se sa k fè konpa toujou devan. Li pa di konpa dirèk. Se sa k fè konpa toujou devan. La li refere ak konpa dirèk la kòm konpa tou kou. Wi m ka di konpa. Mizisyen Neumond Jean Baptiste yo espesyalis. Se sa k fè konpa toujou devan. E mwen menm rele liv pa m nan Konpa Encyclopedia. Mwen ekri l K-O-N-P-A. Pou yon rezon, pou m te ka ba kreyòl la bous la. Encyclopedia an anglè. Konpa an kreyòl. E liv pa m nan tou, si moun mande kote konpa ekri, li ekri nan liv mwen an. E liv mwen an anrejistre nan Library of Congress o Zetazini e l anrejistre o Kanada osi. Nomon Janbatis fè afè pa l. Li rele l Konpa Dirèk. Li pa gen monopòl ni mo konpa, C-O-M-P-A-S la, ni dirèk la, D-I-R-E-C-T a. Smil gen monopòl konpa dirèk lè l mete tou lè de ansanm. Tou kòm mwen menm, mwen gen monopòl konpa ensaklopidya a, paske m pa kreye ni logo konpa ni logo ensaklopidya. Men lè de konpa ensaklopidya l anrejistre nan Library of Congress, La Libreri dè Kongrè Ozetazini. L anrejistre tou o Kanada. Mesye yo te fè afè pa yo, yo rele djaz yo konpa kreyòl. Se dwa yo. Wi mo konpa ka itilize nan plizyè lòt bagay, nan plizyè lòt fason. Mwen swete ke nou menm ki t ap gade la nou pran nòt. Non pa m se Jean Claude Livenz.